Bonjou bonswa zanmim kòman nou ye mwen konnen ou konn non sa deja se Alberto bien aimé jodi a nou vini avèk yon ti video pou ou pou menm zanmim pou vin aprann avèk nou kijan ou kapab telechaje yon video euh, sou Facebook a pati de video sa nou panse jodi a tout moun apa deja Prè pou telechaje oubyen download kèlkeswa videyo ki ou ta renmen sou Facebook. Pou n kòmanse, n ap mande w, tanpri silvouplè, ede nou abòne paj sa a. Pataje l avèk zanmi w pou yo kapab wè ti videyo sa yo. E konsa, nou menm n a va ankouraje tou pou n toujou pote anpil lòt bèl ti videyo pou ou. Se zanmi w Alberto. Ann aprann ansanm. Ok, kèlkeswa telefòn ou ka gen nan men w lan, kit se yon iPhone, yon Android, kèlkeswa, tout ka telechaje yon videyo sou Facebook. Ok. Ok. Kounye a la, m pran telefòn mwen, m ale nan meni telefòn mwen. M ale nan Play Store. M ale nan play store telefon nan la. Ok. M ale nan play store telefon nan. E pi konya la m ale telechaje yon aplikasyon ki rele fast.

Lè m telechaje video sa. Kòm mwen menm mwen te gentan genyen li da tou ou telechaje sou telefòn mwen an ou wè l make open ou menm ki pat genyen l wap just enstale li ou ankò download li lè w fin download li epi l ba w open la ok ou prale mete aplikasyon Facebook ou yo sou li. Sa vle di wap antre tout kòdone ou yo, modpas, email epi tout bagay byen fasil. Men, aplikasyon sa ou download la ou pap ka li video sou li. Sa vle di wap toujou gen Facebook sou telefòn ou. Se fas fas vid la. Nou prale epi nou pral mennen li tou ba nou Facebook. Se kòm si paj Facebook nou ki moute la. Nou wè. Eske nou wè zanmi m yo? Epi n al nan rechèch la, n al ekri plezi kreyòl fàn nan. Meni, nou ekri l. Nou pral chache videyo a pou nou ka telechaje pou ou. Ok, nou prale la, nou wè kòman n bay li. Nou prale la. Ok, pandan nou sou paj sa, nou wè anlè a make Facebook. Bò sa make Facebook, sa make ul pou lyen yo epi sa download. Bon m montre nou bò download la. Wè li? Download mwen vid. Di is no download history yet. Ok, m tounen nan bò Facebook la. Se pou lè m telechaje bagay la pou n pa di se yon bagay m te gen, m te gen deja. So la, yo mete kèk ti reklam. Sorry. Sorry. Ok la. Nou prale la. Nou wap de video a. Eske se video a sa? Ok. Ok, tout sa ou se video. Ou bien di. Tout sa ou se video. Nou ka telechaje nepot la dan yo. Kom son ekzamp li ye. Eee... Nou pral telechaje nenpòt videyo. Ok. Nou wè moun sa te an dirèk. Pa egzanp. Kòman nou rele? Non. Petèt videyo online yo, yo ka pran plis tan pou pou telechaje. Nap jous pran yon mizik. Ok. Men yon videyo la. Met li se Ernest Abner. Nou pral telechaje videyo sa. Nou peze l. Nou peze l nou el bay loading. Ok la nou wè sa li bay yo. Li bay watch, li bay download SD, download HD. But sa yo nou bat vreman mete tout bay sa yo don. Nan fon download SD, HD. Ok but m pran download SD a. Ok Wè li la M al nan bò download la Eskize m Sa se reklam yo mete sou paj la Kòm se yon bagay gratis li ye Nou konnen Li ka toujou gen Telefòn sa Nou ta dwe ka retounen la Telefòn nan ap bay ti pwoblèm Ok bon mwen tounen dè. Ok la videyo an li menm li fin telechaje. Nou wè li play. Ok. La videyo an telechaje. Videyo an telechaje. Moun nou bezwen konnen si videyo an telechaje koun ya vre. Nou retounen. Nou retounen. Nou prale la nan galri telefòn nan. Pou nou wè si nou jwenn videyo a telechaje vre. Ok. Nou prale nan galri telefòn nan. Kote galri telefòn mwen an. Oh oh. M telman pa vin nan telefòn sa lontan m bliye Galy kot Galy anh. Galy kamera danè ok men Galy telefòn nan men Galy telefòn nan eske nou wè men video men video m ta al telechaje a today Sa se video a m sot telechaje a. Ok. Nou wè se se konsa ou kapab telechaje yon video sou Facebook trè trè trè trè afin, trè trè apil. Epi kounya la video sa wap ka fè sa w bezwen fè avèl dayè se yon telechajman w tap fè ou gentan fin genyen l sou telefòn ou ok se konsa nou kap telechaje yon video sou sou sa yo rele an telefòn nou map mande w Silvouplè, si w te renmen videyo a, ou byen ankò si w aprann enpe de videyo a, ou va abòne avèk chanèl la epi pataje l avèk zanmi w genyen ou ta renmen ki pou konnen kòman yo download videyo sou Facebook tou. Nou di w mèsi. Non pa nou se te Alberto. Babay. A la pwochèn pou yon lòt videyo.